Nou di yon gwo bonjou bonjou, bonswa bonswa, depan de lè ke ou pral vizyalize videyo sa e odisyone sa k pral di anndan videyo sa. Ebyen n ap di ou kontni sa nou pote pou ou se Jenès pran konsyans. Humm se jenès la nap di ou pran konsyans. Ebyen eh nou salye ou trè fò nan non Jezikri ki gen tout pouvwa. Kote nap remèsye chak grenn abòne ke nou genyen, chak moun ki te chwazi pou abòne avèk chanèl sa ki se. Ayiti ta chanje! Ebyen chanèl Ayiti ta chanje remèsye chak manb sipòtè li yo nan yon fason ou pou yon lòt ke w ap sipòte chanèl sa pou chanèl sa kapab grandi de jou an jou e pou l ale kote ke nou vle ke rive avèk chanèl sa. Ebyen ayisyen ayisyèn etranje egalman nou diw mèsi pou sipò mèsi pou patisipasyon e mèsi anpil di fèt ke ou ede nou pataje sa nou prezante anndan videyo nou yo ki sou chanèl ayiti ta chanje. Ebyen, n ap salye w trè fò ankò, in fwa de pli, pou nou di w afeksyon ke nou gen nan kè nou pou ou, pèmèt ke nou pale avèk ou de sèt manyè. Nou salye w nan fason sa. Se jis pou nou eksprime lanmou nan kè nou pou ou. Ebyen aprè midi an nou diw se jenès la li dwe pran konsyans nou kapab ap nou kapab ap odisyone pawòl sa yo pawòl fòt sa yo ki anndan e mizik sa kap toune an background la pou wè se pa yon mizik ki la jounen jodi an se pa yon yon mizik e ki gen pawòl sa yo ki nouvèl men se mizik ki gen pase 10 a 15 lane depi li la pou montre nou lòske la pawòl di ke tout enspirasyon tout enspirasyon yo vini de Dye. Ebyen se Dye ki sous enspirasyon lòm. Sa vle di chak sa w wè lòm nan ap fè, tout sa k ap resòti nan lòm nan, li soti dirèkteman de Dye. Pou montre nou jounen jodi an sa e gwo potorik gason sa ki se Jan Jak, Jan Jak, Klak Paran, èks senatè nou. e ki se yon gran gran trè trè gran chantè, ekriven, dramatuj etchetera. Se pa lè e moun nan ba nou milyon pou nou pale de li, men nou dwe pale de sa ki soti nan lòm nan ki bon an, ki trè bòn, ki trè bòn ankò, fòk nou pale de li e yon gwo bravo. E pou fanmi sa a ke gwo potorik gason sa a te pran nesans. Ebyen n ap avanse pou nou di ou aprè midi an e sijè sa a nou pote an ki di jenès pou pran konsyans se paske nou wè jounen jodi an lajenès ayisyèn nou kapab di e ki te degingole dèyè, hein, ki te degingole dèyè jenès la, gade an, an dis, an, nou pa bezwen pale an vwa de disparisyon, men jenès ayisyèn nan li disparèt. Humm. Nou pral di, nou menm jenès aktiv de no jou, nou pral di ki sa mesye a ap di la, ki sa l ap pale konsa, èske nou pa ankò vivan? Men kite m di nou, nou kapab vivan fizikman, men kite m di w moralman, e nou pa p manke w dega non, nou mande w anpil ekskiz de sa nou pral di w lan, men moralman ou mouri, ou mouri mantalman. Paske nou pa fè santi prezans nou. Nou pa fè santi ke e sa nou aprann yo. Nou pa fè santi dwa nou ak devwa nou. Nou pa pale de jenès nou pa fè yon patikilarite de sa nap di an non. Nou angaje tout moun tout moun nan batay la. Paske jounen jodi a, nou kapab ap gade eta peyi nou. Kiyès ki lakoz peyi nou nan eta sa kounye a la? Se nou menm lajenès. Paske se lajenès ki fòs yon peyi. Sitou lè n ap pale de jenès estidyantin nou. Lè n ap pale de E jenès sa yo, moun k ap etidye, moun ki gen yon sèten nivo, yon sèten fòmasyon akademik, e jèn inivèsitè nou yo, di m sa nou vle, jounen jodi a, jwèt lan se nan men nou pou l ta ye. Men malerezman, malerezman, anpil nan nou divize, anpil nan nou nan lòt peyi, E ti kras ki rete lakay la, e ak ti ponyèt fèb ke l genyen an, li pa ka batay, li pa ka resòti vwa li vrèman. Paske jenès la sanse tòtire anba menm pouvwa jenès, jèn parèy yo. Ebyen, kisa nou ap mande jenès lan pou l pran konsyans? Se kiyès n ap adrese dirèkteman kounye a la? Ebyen se mesye ame yo, jèn gason ame yo, medam k ap sipòte mesye mari yo, mennaj yo, fiyanse yo ki ame epi ki ap tòtire pwòp pitit tè a ki se pwòp ayisyen parèy yo. Koute byen! Mesye, frè m yo, nou menm ki ame, nou kapab konnen jounen jodi an, gen anpil nan nou ki temwanye se pa fòt nou. Se se son de sitiyasyon nou pa menm bezwen repete ki pèmèt ke nou rive nan jan de nivo sa kounye a la. E menm kounye a, sitiyasyon an li kite mo deplorab la dèyè! nan men nou. M konnen gen anpil nan nou ka renmen soti nan sitiyasyon ke nou ye a. Paske gen anpil nan nou ki bouke pale, ki bouke temwanye eh, sa k ap pase, sa k ap travèse nou. Men sepandan kite m di nou mesye, nou menm si nou vle pran konsyans nou ka chanje lakay. Nou menm si nou vle pran konsyans nou ka akonpanye. hein e e e moun ki gen volonte pou chanjman yo paske kite m di nou nou ka kap nou kapab konprann sa menm moun ki ame nou yo menm moun sa yo yo menm ankò lè yo chita yap Yap brè kob yo. Yap ri sou non nou. Humm. Yap griyen dan sou nou paske yo menm ankò yo di yo itilize nou kòm pwòp e arm ki pou kont manman nou ak papa nou kòm pitit sòyèt. Mesye yo lè yap pale yo pa wont yo di sa. Yo di lè yo bezwen voye nou al kraze yon manifestasyon se pwòp nou menm ki soti nan pitit pèp la, nan sen pèp la yo itilize pou al fè l. Men mesye, frè m yo, kite m ba nou yon konsèy, nou tande yo a zòrèy nou wi. M panse kounye a nou ta nou ta regwoupe nou, pran konsyans. Regroupe nou pran konsyans an nou di non avèk moun kap pouse nou devan pou nal detwi prop frè nou prop sè nou yo an nou pran egzanp kòman nou santi nou kounya nou pa konnen moun dirèkteman ki fè krim sa men moun ki fèl la Bondye avèk li konnen. Men kite m di ou, lè w ap tande kri dalam sa yo, kri sa yo nan zòrèy ou, kote menm etranje ap kriye sou yon ka de mètre konsa, le ka de Sencer ki te tonbe la, san konte lòt ankò ki tonbe, Kòman nou santi nou? La jenès, an nou pran konsyans, jenès ki armé a avèk nou m adrese jounen jodi a pou m mande nou, an nou bay pèp la yon chans, an nou regwoupe nou, an nou bay popilasyon an yon chans. Paske popilasyon ta renmen revandike dwa l, ta renmen soti nan lari a pou yo manifeste pasifikman pou yo di non avèk yon seri de bagay ki rann peyi nou ap degingole eta sa. Men pa bliye, yo pa pè e mesye polisye yo non, yo plis pè nou menm ki soti nan katye popilè yo. Pwòp nou menm ki nan san yo, se nou menm yo pè. Ou konprann? Paske yo konnen nou menm lè nou rive, se bagay tèt chaje, se yon bagay chik chòk, tankou moun yo konn di. Mesye li lè pou nou pran konsyans, paske sa pa ka rete konsa, paske nou menm ki jèn jodi an, demen si Dye ve, a kiyès, a ki gwoup de moun nou pral fè pasasyon? Ti moun piti sa yo kap grandi kounye a k pral ranplase nou yo, ki jan yap devni? Eske yo menm tou yo pa pral rive nan yon etap yo pral vin sipase nivo pa nou an, nou menm lè nou pral pa ka itil tèt nou anyen ankò, èske nou pa pral viktim de pwòp ti pitit pa nou, de pitit pitit pa nou? Lajenès, an nou pran konsyans. Konsyans! Li lè li tan pou nou konsyantize nou. Li lè li tan pou nou pran konsyans. Li lè li tan pou youn gade lòt pou nou di a mesye gwo mesye yo ki ap envesti nan nou vre se pa nan avantaj nou son bagay tanporè li ye byento lè pou vwa yo fini son lòt ki pral itilize nou e kitem di nou mesye nou gon si bèl peyi nan men Ayiti sa nap gade a yon si bèl peyi wi yon si bo peyi yon si joli peyi an nou pran konsyans mesye an nou wè kòman nou va leve eskanp figi peyi nou se yon vye frè ayisyen parèy nou ki adrese mesaj la nou menm chak nan nou chak ayisyen chak E chak konpatriyòt nou yo ki tande mesaj sa, an nou pataje l pou l rive nan zòrèy zanmi, frè nou yo ki ame. Pou yo kapab pran konsyans. Nou menm nou pa la pou nou manke moun dega, nou pa plase pou sa. Men nou plase pou nou e konseye frè nou yo pou yo chanje fizi depol. Paske si nou pa chanje mesye. Yon jou kap rive nou konn istwa Somali deja nou konn koman istwa tan dotre peyi te ye avan nou men kite m di yo apre yo fin pran konsyans moun sa yo nou wè kounya peyi yo ap avanse peyi yo ap pwogrese kounya eske nou pa ta renmen yon jou pou nou tande peyi pa nou ap devlope tou. Eske nou pa ta renmen yon jou pou nou ta tande lòt nasyon ap kite peyi yo an mas pou yo ap antre vin travay nan peyi nou tou? Se a nou menm mesye de deside. Paske nou son pouvwa nan peyi a nou konnen sa. Nou son fòs nan peyi a. Li lè li tan pou nou soti nan nan demagoji sa a kote anvanyen peyi nou son peyi k ap soti de pwoblèm sou pwoblèm. Se yon kesyon de kouch sou kouch. Tanto ou tande sitiyasyon sa te la, gon lòt sitiyasyon k parèt ki vin fè w bliye sa k te la avan. Sa a te la, sa vin kouvri l. Kite m di nou yon bagay, li lè li tan pou nou devlope entèlijans nou plis, paske Dye ba nou entèlijans se pou nou devlope entèlijans nou, soyez intelligents mesye dam, nou pa wè nou te nan sitiyasyon avan tout moun ap rele anmwe pou kesyon de petro karibe. Tout moun fou. Apre soti ladan nou tonbe nan lòt pwoblèm ki vini ki pi awoyo. Soti ladan nou tande nou pwoblèm dlo al plante dlo. Nou soti sa yo fòk nou wè sa yo sa yo se teyat yo ye. Sa se son de divèsyon yo ye pou mwen menm. Eske nou janm wè nan oken peyi sou latè pou ta tande yon moun pral di w al plante dlo? Non! Sa n'existe plus. Men pou mwen menm mwen son divèjans gwo mesye dam yo ap jwe avèk nou menm nou pa konprann sa. Apa tipikman Toudenkou, nou, toudenkou wi nou soti nan yon istwa dlo, nou pa menm soti nan afè dlo, tout rezo sosyo yo son kesyon plante dlo, plante dlo, yon kanpay plante dlo. Men sepandan, eske voup la, lanmò ti demwazèl sa a, annik parèt, rapidman istwa bagay dlo sa, li bliye, li kaba. Talè. Ou pral tande yo pral di w son kesyon de solèy, talè solèy fin pase yo pral di w men lalin, talè yo pral di w men lapli. Peyi nou se yon peyi sa l ye memwa nou twò kout mesye dam. Li lè li tan an nou pran konsyans pou nou chanje lakay nou. An nou pran konsyans pou nou chanje lakay nou. Lontan. Moun te konn pè tonton makout men kounya moun pa pè tonton pa gen tonton makout ankò men lòt kò ki nan peyi a lòt kò spesyalize yo kit nou pale de polis administrativ kit nou pale de kò spesyalize yo Popilasyon pa tèlman gon grav pwoblèm avèk mesye sa yo, paske mesye sa yo son fòs legal yo ye, e si nou nan yon peyi kap travay, nou tout nou konnen dwa nou ak devwa nou kòman pou nou fè revandikasyon nou pase vrèman. Fòs legal la konnen gen de bagay depi l fè l gen kote pou popilasyon an rele l, gen kote pou yo pote plent pou yo. Men sepandan, nou menm ti mesye ki soti anndan kè pèp la, nan katye popilè yo, nan tout pwovens yo, nan tout seksyon riral yo, ebyen, se nou menm popilasyon an pè. Kite m di w, kite nou ta fè. yon tèt ansanm kounya nou ta di non avèk moun kap manipile nou yo ebyen nou tap gade nou tap wè revandikasyon pèp la lè pèp la ta soti nan la ri nou menm nou pap provoke pèp pou l pran la ri pou al manifeste kont kikonk non yon sèl bagay nou pou chanjman pèp lan li sipoze nan tout peyi òganize nan tout peyi serye vwa pou lakay nou. Pèp la yo lè pèp chak peyi lè lap revandike dwal li gen yon fason poul revandike l li gen yon fòm poul revandike dwal men lakay nou pa bay chans avèk popilasyon nou an ditou kòman poul revandike dwal paske depi yo pral sòti pou yo revandike dwa yo ou gade wè se menm pitit pèp la ki parèt kap lage grenn bal sou yo kap lage katouch sou yo mesye ase ase Ase frem yo, an nou pran konsyans pou nou wè si nou ava di yon mo, yon mo de chanjman, yon mo de pè pou peyi nou. Konsa yon jou nou va gen yon lòt Ayiti, nou va gen yon Ayiti meyè. Paske etranje a nou kite lakay nou nal travay lakay etranje a, se pa bon etranje a pi bon pase nou non. Men paske yo chwazi yo ini yo. Si nou gon pwoblèm, nou dwe ale nan sous pwoblèm nan. Revolisyon fèt sou tout fòm. Nou menm, n ap evite pou pa gen revolisyon kote kò a kò, sa ki rele yon bagay fizik. Men kite m di w nan revandikasyon, ou ka revandike dwòj jan w vle paske nou son pèp tankou tout pèp. Si nou nan sitiyasyon nou pa ka viv tankou moun, nou dwe revandike dwa nou pou nou viv etan ke moun. Eske kounye a, yon envestisè te gen dwa, yon ayisyen ki gen anpil kòb te gen dwa sot nan dyaspora la, al envesti nan peyi l, pou l devlope lakay. Konbyen jèn gason ki chita k ap jwe domino, ki pa p fè anyen? Men l te kapab jwenn nan espas sa a, nan endistri sa a oubyen konpayi sa a, emplesa sa yo enplante a, yo te kapab jwenn chans yo travay ladan l tou. Tan dot t ap vin yo envesti, konsa lakay nou t ap gen anpil devlopman. Eske kounye a jèn gason nou yo, eske se zam yo ta pral wè pou y ap detwi pwòp san yo? Non! Ebyen, pou yon moun vin envesti lakay ou fòk gen sekirite. Men eske kounye a yon moun ki gen kòb pral chwazi antre lakay pou l pral envesti? Depi èpòt la nan zòn wap kite èpòt la sèlman yap gentan pran w yo pati avè w. Si yo pa al pran w lakay ou, men mesye nou mande yon chans pou peyi a. Son chans nou mande pou peyi a. La jenès, an nou reveye nou. Olye n ap fè yon seri de anpil gabji sou rezo sosyo yo, pèmète mwa lekspresyon, an nou fokis nou plito, an nou motive, an nou mobilize la popilasyon ame e ayisyèn nan, mesye ki ame yo, an nou sansiblize, an nou motive yo pou yo wè si yo va depoze lèzam. Omwen, yo va akonpanye pèp la nan revandikasyon l pou vwa pèp la ka soti. Konsa, lemonn antye gen zye ki fikse sou lakay. Yo menm, y ap gen yon asistans tou y ap bay. Pa bliye, nan drapo w la, ou wè sa k ladan l? Li gen ble e wouj, men gade ladan l w ap wè li gen mak blan tou. Wè pa wè, nou mèt sote ponpe, nou mèt goumen pou goumen, prezans blan ap toujou lakay nou. Si nou vle kwè, si nou vle wè, gade l byen. E a bon antandè, sali. Ebyen, nou remèsye chak moun ki pral pataje e videyo sa. Nou remèsye chak moun ki pral abone a chanèl Ayiti ta chanje. Wi, Ayiti ta chanje. Men sa k fè Ayiti pa ka chanje? Ki sa k fè Ayiti ta chanje, Ayiti pa chanje? Kesyon sa a, poze li, reponn li. N ap tann kòmantè w yo, n ap tann ou abòne a chanèl la. Nou remèsye w dòzèdeja. Mèsi e bòn odisyon a vous tous. E merci beaucoup nou espere na rekwaze byento pou yon pwochen ou byen yon pwochen e kontni ankò si Bondye kontan. Pwochènman nap rankontre sou menm chanèl sa avèk yon lòt kontni. Mèsi anpil. Nou mande w padon e nou ekskize nou oprè de ou menm si w wè nou adrese nou avèk ou konsa. Men nou pa adrese w pou nou pouse w a la vyolans men nou adrese w pou pran konsyans pou nou chanje lakay. Mèsi anpil.